Se lè lè w ap ba moun nan sousad, mete ajenou. Pase ton ti siwo myèl. Ay ay ay piti. Hello hello hello hello Sa k pase N a boule Sa k pase Se zanmi pa w ankò Tiyana. Jan Tayman te di m ta tounen. Pran yon lòt video epi men mwen. E mwen di mèsi ansanm avèk tout ansyen abòne mwen yo, mèsi ansanm avèk ou menm ki fèk abòne, sa fè mwen plezi anpil. Mwen gen anpil moun kap plede ekri m kap di m yo bezwen pou m pale plis sou video ki fè yo abòne an, Poum kontinye bag video fè bagay lan. Mezanmi yo bezwen vire chanel la nan menm e I don't know mwen vini ansanm avèk 10 bagay mwen ekri yo Ok Mwen vini avèk 10 bagay kòman ou kòman ou kapab fè yon nèg damou Ok Mwen pote videyo sa pou ou Pa jije mwen sou opinyon pa m Santi l ape do w pran l Si w santi li pa ape do w tou Ou pa oblije pran l Men si w vle aprann yon bagay de videyo an tou Ou ka aprann li Si w santi tout sa m di yo ou fè yo deja Li pa mache Eseye kontinye fè, men si w santi ou fè yo deja, li mache pou ou, ou konnen l deja, jis voye videyo an ba yon lòt moun. Anpil gason toujou ap pale nan sans sa, y ap pale fi mal, e sa fè mwen mal lè m tande gason ap di, fanm ayisyen timid, fanm ayisyen pa renmen fè dis, fanm ayisyen pa renmen fè dat, Shervie ou menm tou sou timid ou bezwen retirel lakay ou paske li pa vrèman yon bon bagay paske timid son maladi li ye lèw ansanm avèk moun se pa papaw li ye menm si ou relel ti papi men se pa papaw li ye ou pa oblije pè moun nan paske ou konnen ou ansanm avèk moun nan se dwaw pou pa fè tèl bagay men ou pa oblije pè moun nan aprann alèz ansanm avèk moun ou ye an. Aprann viv ansanm avèl kòmsi m te ka di w frè avèk sè, ou ka di moun nan nenpòt sa w santi an, ou ka di moun nan sa li fè an ki pa fè w byen, ou ka pale ansanm avèl, aprann pale ansanm avèk moun nan. Premyèman aprann pale ansanm avèk moun nan, aprann fè yon konvèzasyon ansanm avèk moun nan, aprann tande. Gen de lè moun nan ka anvi di w yon bagay men ou se yon fi kòmsi m te ka di w ki bouyaya, ki woywoywo, ki still gen ti san an, ou annik gen de lè tande moun nan, moun nan pa sou fè diskisyon ansanm avè w, like gen de lè tande moun nan, sa ka fè kont lan moun nan fè w yon bagay, ok m pa renmen tèl bagay ou fè m, and then se de granmoun nou ye, even nou te gen laj timoun but depi nou ansanm nou nan kay granmoun nou ye. Aprann di moun nan, pa jis kenbe bagay la nan tèt ou, Oh, mwen menm, entèl fè m yon bagay, e di li ftek pou retire l sou lestomak mwen. Non, pandan se tan w stil kouche sou kabann ansanm avèk moun nan chak jou. Ftek pou retire l nan tèt ou. Sa n tu fè pa, sa ap deranje relasyon an paske li fè w yon bagay, or li di w yon bagay, ou stil kenbe bagay la nan tèt ou. Ou te bezwen fè bagay ansanm avèk moun nan, oh yeah, m gentan panse a bagay sa moun nan te di m nan, sa l te fè m nan, humm, san m gentan ale nan. Ti cheri, si w konn sa, retire l. Ok. 10 bagay pou yon nèg damou si moun nan nan ka ansanm avè w, moun nan poko marye, oh moun nan vle marye men fason w ye an moun nan pa vrèman ka dijere w, So sa ka petèt edew tou pita or siw marye ansanm avèk moun nan ou nan ka ansanm avèl sa still ka edew toujou pase sa ka rivew marye ansanm avèk moun nan men eske moun nan vrèman api sa di an se opinyon pam li ye pa jije sou opinyon respekte opinyon pa moun premye bagay ti cheri ou bezwen konnen respekte gason an respè a li konte anpil afè wap joure gason an wap jourel nan bouch oubyen ou te gentan di gason yon seri de vye mo ki pa ki pa pote anyen nan relasyon an, avan ou di yon bagay, panse ansanm avè l avan w di sa. Gen yon seri de bagay, pa di l. Sa ka rive moun nan fè w fache. Epi yon bagay ankò, medam, sispann leve men sou gason. Epi ou menm gason, si w renmen leve men sou fi a, manman n pa t fè yon ti sèvant pou ou oubyen yon ti whatever sa l ye, yon ti sentaniz pou te bat. Pa leve men w sou moun nan. Moun nan di yon bagay ki pa fo byen se granmoun ou ye ou just klase moun nan nan wòl li ok epi tout bagay fini. Dezyèm bagay aprann respekte manman moun nan. M ka konnen gen manman gason ki pès, ki anmèdan, ki vèmin ok but eseye pou dijere sa. E pa al cheche pou mete yon divizyon antre manman, m konnen gen manman ki pès. Men pa chèche pou mete yon divizyon antre manman, madanm. Twazyèm bagay, aprann karese gason an. Pa bliye medam mwen di nou sa deja, gason se tankou se yon ti bebe w ap leve. Jan w leve l lan se konsa li ye. Ou leve l brit, l ap brit ansanm avè w. Ou pa leve l kòmsi m te ka di w leve l jan w jwenn li an, l ap jan an menm jan ansanm avè w. Like sa ka rive ou konn a di ok wap fè ti bagay romans pou li but li pa janm fè pou ou li pa li pa li pa vreman kom si m te ka di w pou fache pou sa or ou di ok m pa fè pou li anko no ou pap challenge ansanm avek moun ou ye a ou ansanm avek moun ou ye a ou damou moun nan moun nan damou ou pa nan challenge ansanm avek moun. Like aprann karese moun nan lan sans map pale ou karese de tou karese lè w sou kabann ansanm avèk moun nan ou pa bezwen sou kabann li pa bezwen lajounen pou jis karese moun nan ou nan kay la ansanm avèk moun nan pou kont ou or ou gon timoun timoun nan li nan chanm li ou lòk timoun nan nan chanm li aprann karese moun nan pandan lap manje woule ti tete l pase ti men nan tèt li, pale ansanm avè l, chouchoute l, karese l, manyen tout kò moun nan, paske ou nan ka ansanm avèk moun nan. Poukisa ou gen yon seri de kote, kòm si m te ka di w li, mwen menm, paske m ansanm avè l, m wè kò chak jou, m pa gen okenn bagay m ap timid ankò. Aprann karese moun nan. Lè gason sou kabann, pa tann chak kou se gason ki pou ap manyen w, bagay sa yo, no! Gen de lè, manyen gason an, chouchoute l, karese l. Pase yon ti men nan tèt li, pale ansanm avè l, di l yon ti pawòl nan zòrèy li k ap fè l fè tout jounen an l ap panse a ti bagay lan, l ap souri. Mete sou sa, gen fi k ap di, O, mari m pa cho, but mwen menm mwen cho, m pa konnen kòman pou m fè. Gen de lè nèg lan konn frèt, se akoz de ou menm ki fè l frèt tou wi. Paske ou konpòte w kòmsi se yon granmoun. Sorry sim diw sa li deranje w. Sa ka rive moun nan li frèt se ou menm ki fèl frèt cuz ou boring like sim te ka diw pa ba moun nan cham like tèt ou toujou mare dyòl ou toujou mare nan kay lan moun nan pa gen be ansanm avè w fè Ohh manyen konn kòman yo boude mwen Ohh mwen mwen si m ka talè map gade mwen si m ka ret serye fache. Sa se lèm fache. Ohh bouch ou mare m pa fè w anyen why nèg lan pa fè w anyen bouch ou mare ansanm avèm kòman wap fè pou nèg sa li frèt vrèman paske li frèt se akoz de ou menm bòt pa bliye ou anvi fè bagay men ou toujou ap tann se nèg lan chak jou kap vini ka di cheri vini vin fon ti karese nan nèg lan pa bezwen w mande w chak jou Of course la frèt. Epi ou menm ou renmen fè bagay. Talè lè wap di oh vye nèg sa li pa itil mwen anyen nan kay la. Nèg la pa fè anyen li pa itil mwen anyen nan kay la oh di konsa oh bale gen plis enpòtans pase l wi humm koz ou pèmèt li frèt paske moun nan moun nan pati li vini ou boude. Genlè lè non bay moun yon ti space moun nan bezwen yon ti tan pa l Respekte tan pa moun nan gendelè. M ka konprann ou toujou bezwen wè maroukoto, w ap chouchoute, but gendelè moun nan just bezwen tan pa l tou. Ou konprann? Katriyèm bagay, mande nèg lan vin ou fè bagay. Mande l fè bagay. E lè w fin mande l fè bagay, di cheri jodi an se mwen menm k ap koupe w. Se pa sèlman. Humm gason ki koupe fi koupe gason tou paske si moun nan kouche la ou menm ou moute sou moun nan wap travay wap moute desann kòw di mizik lan wap platonnen li vin vin platonnen so se kou koupe moun nan paske depi moun nan pa fè anyen, moun nan kouche sou kabann nan, oubyen. 4, ou fè moun nan kenbe senti w, epi w ap vire kòmsi se yon elikoptè, vire, vire, vire, e elikoptè a, se ou koupe moun nan. Gen de lè aprann fè moun nan santi, yes, sa se madanm. pam nan sa se fanm pam nan sa se fanm rèv mwen an sispann chak kou se moun nan ki pou oh lè moun nan gen yon lè moun nan ap pase men sou ou manti ou anvi fè bagay lan wi san brit lan ou pran pou se moun nan voup ah ah nan ou anvi fè bagay lan sa pa yon pwoblèm nou sou fè bagay chak de jou. Ou pa kite, ou pa kite, ou pa kite l pou, pou ti Jak, pou ti Pyè. Moun nan chita sou kabann nan la ou sou konpitè an la, l ap fè yon bagay la epi ou vini, ou leve yon pyo an lò, ou pote l anbi anba moun nan kote li an la. Oubyen ban m ba nou yon ti sekrè medam, si nou anvi fè bagay, si nèg lan pa yon gwo, yon gwo soulye wi, jis retire kilòt lan. Ou lonje l bay moun nan. Epi wap pase ti pye w. Se ou gen de lè bay moun nan. Gason renmen lè se ou menm ki manyen l. Senkyèm bagay. Gen de lè gason an mande pou trete l kòm si se yon ti bebe. Egzanp, ou antre nan douch lan, ou benyen moun nan. Sa ka rive gwo nèg gwo po an la di w, m pa malad. Tann lèm malad. Mariw sot travay li fatige oubyen nèg ki nan kay ansanm avèw la sot travay li fatige. Ou menm kisa w fè gen delè. But sa depan wi paske gen nèg ki pa merite l wi. Map pale pou nèg ki merite l yo. M pap pale pou nèg ki pa merite l yo. Li sot travay dòmi pran l sou kanape an epi ou menm kisa w fè. Ou pa oblije di Baby baby baby leve. Gen delè ou jis pran yon ti dlo, yon ti dlo cho. ki kont ki pa boule moun nan epi ou pran 3 sèvyèt ou mete ou mete soup lan nan yonn apre sa ou tankou lè se wap lave bout anlè moun nan ou kouvri bout anba moun nan ansanm avèk yon dra pou moun nan pa frèt epi ou kòmanse pase nan tèt li dè zòrèy li ou pase sèvyèt lan ou pase l tou dousman pou jis fason Pou moun nan pa fè moun nan sote, ou pase l tou dousman, se kòmsi se lanmou wap fè avèk moun nan, ou netwaye anba bra l, apre sa w mouye sèvyèt lan, lè w make sure wap mouye l, pa kite l avèk dlo non, ou peze l pou dlo an byen soti, epi pou wap pase l, pou wap retire kin nan sou moun nan, epi ou. Ou seche kò moun nan, lè w fin fè bout anlè, ou kouvri bout anlè epi ou fè bout anba pou moun nan pa frèt, paske pa bliye moun nan te gentan dòmi epi ou pa pinga w mete dlo frèt sou li pou yon fason pou l pa malad oubyen. Epi lè w fini, gon poud m konn sèvi, Lè w fin, lè w fin fè tout sa pou moun nan, ou pase, ou pran poud la, ou pase poud la anba grenn moun nan, ou pase l sou kote je moun nan, ou fè moun nan fre poud sa li fre. Kòman pou moun sa fè vre pou moun nan pa damou? Si se pou damou cheri, l ap damou. Lè se ou menm ansanm avèk moun nan sèlman k ap manje. Moun nan ap manje, li se moun nan te gentan sot benyen, epi pandan moun nan ap manje an, epi ou menm ou desann anba tab lan, Epi wap bay moun sa yon tèt. Si w fè tout sa yo nèg lan pa damou w, konnen humm se pa pwoblèm pa m non. Wap jere moun nan, moun nan ap manje anlè a la, moun nan ap di w a cheri kite m manje epitan manti li renmen sa. Manti lap plede di w kite l manje jis paske pou w pa kanpe sa w ap fè a. Videyo an ap twò long. Mwen pa vle. Fè video m nan long. Mwen te pote video pou nou. Am gen de lè lè nap fè ti bè pou moun nan. Konsèy m ka ba ou ti cheri, lè wap souse berejèn nan, pa fèl an lezi. Pa jis kouche la, ou kouche la, you know, e ou la. No! Gason pa vreman gen feeling ladann. Sil diw li renmenn sa ka rive li renmenn. Men nan mal li wont li anjan baw manti li jis pa vle pou dekouraje. Fout jenou atè. Lèw fout jenou atè ou bay pi bon sèvis. Pa di moun sa non. Pa di si se mwenk diw non. Met fout jenou atè. Lèw mete jenou atè achte yon ti siwo myèl. Ou byen achte yon ti frèz, ou kole frèz la bò bagay sa, bò berejèn nan, pou ap manje frèz la ansanm avèk tout berejèn nan. Ayayay pitit mwen! Pa bliye ou menm k ap gade videyo sa, bay videyo an yon thumbs up, epi voye videyo an bay 5 moun, sa se challenge an sa, voye videyo an bay 5 moun lè w fin gade l, pa kenbe l pou kò w, epi lage yon kòmantè di m èske mwen mèt lage rès videyo an. Ok medam se sa mwen te pote pou nou Epi pa bliye ou menm gason yo Banm di yon ti bagay pa kite medam yo tande non Fè medam yo voye Fè medam yo vini Fè medam yo vini Paske lè ou fin fè medam yo vini Lè yo leve demen maten Kè yo kontan. Wa di m bat do sa. Chita la, chita la, vin fè fanm ap pale w mal. Dezole si pati sa m ap fè jès lan vwa m pa sòti ladan l, pitit mwen an te leve. Sa m t ap eseye di w, gen de lè, lè w fin fè bagay ansanm avèk moun nan, aprann netwaye moun nan tou. M pa di w fè l chak jou. Si w pa vrèman kou gen esperyans sa a, mwen garanti w al eseye l. Pran yon ti sèvyèt, pase savon ladan, sa ou konn itilize lè w ap benyen, epi fin netwaye moun nan epi fè yon ti sèvyèt an ti jan cho, mouye l avèk yon dlo cho epi peze sèvyèt lan pou dlo pa rete ladan, epi ou mete sèvyèt lan sou de boul lan. Apre sa ou retire sèvyèt lan, ou peze berejèn nan avè l. Moun nan ap renmen sa anpil. Si ou pako fè esperyans sa a pou moun nan, al eseye l. Peze l. Si nèg sa pa fout ou respè ou mèt konnen l ap ba w manti. Nèg lan pa fouti pa fout ou respè. Ou peze l avèk ti dlo, avèk ti sèvyèt lan. Pa kite dlo nan sèvyèt lan non, jis fè sèvyèt lan an ti jan cho. Ou peze granmoun nan. Ok, wi videyo sou wè nan videyo an. Pa vle videyo an twò long, menm si mwen konnen mwen pale anpil nan videyo an, mwen di w dezole men. Papa Okanti Yana! Nap wè nan yon lòt video. Bye!